La lwa de Yawe. Piga w gen lòt dye devan fas Kreyatè a, piga w fè oken imaj taye, okenn reprezantasyon de bagay ki nan syèl la, ki sou tè a, ou dimwens ki pi ba anba dlo yo. Piga w pwostène devan yo, piga w sèvi yo, paske Letènèl nou an se yon Dye ki jalou, li pap manke pini moun. ki refize gade kòmandman l yo, gade lwa li yo, e l ap fè mizèrikòd jiska mil jenerasyon a moun ki renmen kòmandman l yo. Piga w pran non Letènèl pou w site l mal. Toujou chonje jou repo w, saba, samdi a, pou w sanktifye l, pou w mete l apa pou adorasyon, paske an si jou Letènèl kreye tout bagay ki sou tè a, ki nan syèl la, Ke w wè nan anviwònman ou, se li k kreye tout, e lòske l rive sou setyèm jou a, li te repoze de tout sa l te fè. Pa manke onore manman w ak papa w pou jou ka pwolonje nan peyi ke Letènèl pral ba w la. Pa tiye, pa fè adiltè, chache gen madanm pa w, pa vòlè, pa pòte fo temwanyaj kont pwochen w.

Paske sèl ou menm ki merite tout adorasyon. Sèl ou menm lòske nou priye ou, ou tande priyè nou yo e ou kapab ou gen pouvwa pou reponn priyè nou yo. Papa nap mande w pou padone nou, lave nou de tout inikite e fè nou sanble ak pitit ou Jezi Kri. Papa. Parle, Tes serviteurs écoutent. Pale avèk nou nan minit sa a. Nou vle tande yon pawòl de rekonfò de ou menm. Avèk nou, dirije nou, pran swen de nou. Nou priye w avèk asirans ke w padone peche nou nan non Yeshua Yamashiach. Amen. Amen.

Se sizyèm jou de la semèn. Mentenan, n ap antre nan mesaj nou, n ap kontinye mesaj nou ke nou te deja kòmanse nan Jeremi chapitre 3 vèsè 22 e n ap rive jiska chapitre 4 vèsè 8. Se la nou twouve tèks nou.

E lè douz tribi, apre Salomon, te vin divize an de wayòm, wayòm Salomon an te vin divize, te gen dis tribi ki te fè pati de wayòm Izrayèl la, ke yo rele la mezon dIzrayèl, e te gen de ot tribi ki te fè pati de la mezon de Jida. Men nou di ou ke.

E se 3 tribi ou trouve yo an Ayiti. Ok, so Letènèl ap pale avèk la pèfi de Jida, la mezon de Jida ki se pwostitiye paske li ap adore anba tout pye bwa vè yo, anba tout pye bwa vè yo, Jida, la mezon de Jida ap fè adiltè, ap fè vagabòn.

Tout bagay sa yo, se bagay ke Bondye pa ka tolere nan men Izrayèl, nan men la pèfid Jida. Si w t ap tande nou pandan semèn nan, ou t ap wè kòman Letènèl rele tout tribi Kalayiti yo, toule twa tribi Kalayiti yo, li rele yo la pèfid Jida ki fè adiltè kont Kreyatè a. ki brize alyans la ke Kreyatè a te fè avèk li, l ap pèdi Jida. So, n ap kontinye pou wè kòman Bondye kontinye ap rele la mezon de Jida a e la mezon dIzrayèl pou yo retounen vè li. Malgre l pini nou, malgre l egzile nou, li kontinye al chèche nou. Li pa janm fatige al chèche nou. De bra l ouvri, l ap mache chèche nou. Ankò, pwovizyon ki fèt jodi a la, ke mwen menm m ap pale avèk ou a, se ankò yon pwovizyon de la mizèrikòd divin, pou ke nou preche chak jou. Se Letènèl menm ki bay lòd, li di, Preche, preche, preche.

Lè l ap soupliye w chak jou, chak maten, pou w retounen vè li. E Letènèl pa sispann ban m boustè pou ke mwen pote mesaj yo ba ou. Mwen menm kado se pa boustè ankò Letènèl ban mwen, li ban m kouran, oke, li ban m gaz. Chak jou nou pedale avèk menm volim nan, oke. Menm pèseverans la, menm antouzyasm nan Letènèl ba nou l chak jou, li bay misyonè yo an Ayiti menm antouzyasm nan, chak jou yo pran lari a, chak jou yo pran beton an pou y al chèche lèzanfan rebèl, laperfid Jida. Pèp ayisyen an, pèp okouwad la, se sa labib di wi, e pa mwen kap di non labib kap deklare pèp okouwad la, la pèfid jida lò di ayisyen an pou l kite vodou an repo, kite idòl yo an repo, kite mò an mari a an repo, li di w èske se sak pwoblèm nan, e pa e sak pwoblèm nan, se pou nou met tèt nou ansanm, depi nou met tèt ansanm tout pwoblèm ap rezoud. Bon depi depi an 1804 nap met tèt nou ansanm ey pwoblèm yo pa rezoud se retounen vè letènèl retounen dan lobsèvasyon de la lwa de Yawe e lè ou obsève la lwa de Yawe ou pa advantis pou otan paske chak tan m di nou pou nou gade la lwa nou di m konsa ke m ap rele nou pou nou fè advantis m pap rele nou pou nou antre nan la relijyon paske mwen menm Bondye retire m dan la relijyon. M pa ka envite w pou w antre nan la relijyon, men m ap envite w pou w obsève lalwa de Letènèl, Latora. Se sa k pwoblèm nan! Al li Detewonòm chapitre 28, se egzakteman sa k pwoblèm nan. Nou defye Letènèl, nou pa vle kenbe lwa l yo, nou refize gade lwa yo, paske Women an, Grèk la, li te fèmen lwa yo kontre nou. Li te fè nou bliye lwa letènèl yo, lanpi women, lanpi greko-women, li bloke tout lwa letènèl yo, li retire nou nan lalwa de letènèl, rann nou esklav. Si w te obsève lalwa diran lanpi grèk, ou te egzekite, yo te touye w, yo te pann ou. Si w te gen malè w te obsève lalwa, E anpil liv ki disparèt nan Bib la, se pou nou pa janm chonje lalwa de Letènèl, pou nou pa janm chonje listwa sa k te pase nou, paske nou t ap gade lalwa. E ke kolon an kolonize nou, li retire lalwa lakay nou, li ba nou manman Mari, li di si nou pa batize, Rèn Elizabèt menm, li di si yo refize batize nan katolik, touye yo.

Se la fot les enfants d'Israël. Tout Tout relijye yo chef de la religion yo ki ta al achte nou kom esklav dan dan lafrik de lwès yo konnen egzakteman ki pèp ki nan men yo a. Dayè yo te bezwen tradiktè ki pale ebre pou tradwi pou yo. Yo te konnen ki pèp ki nan men yo a. Yo te si tèlman konnen ki pèp ki nan men yo a ke la rèn Elizabèt te ekri de Lespay ok li te ekri yon lwa li di si yo refize konvèti nan katolik epi bloke yo pou yo pa obsève oken otre jour ke dimanch retire yo nan saba plake yo dimanch e si yo refize egzekite yo touye yo se lòd sa. Larèn te bay Kristòf Kolon. Ok? Kristòf Kolonbous. E lwa sa l te ba li. Ok? Al li Kòd Nwa la. Si w li Kòd Nwa la, si w pa gen kè, pa li l paske w ap kriye. W a wè kisa l te fè granpapa, granparan nou yo, sa yo te fè yo pase pou saba sa a, pou lwa letènèl la. Ok so nap antre nap antre nan mesaj nou nan jere men avan tou ann raple w nou gen 3 jou de jèn nan mwad fevriye a 3 dènye jou nan mwad fevriye a fè plan pou pwogram sa paske letènèl egzije anpil li fè anpil rapèl pou l di al prepare al prepare al prepare So Letènèl mande pou nou prepare, prepare lè 3 jou de jèn nan. Letènèl pap dòmi sou 3 jou de jèn li an non. Ou wè 2 mwa a lavans, prèske 2 mwa a lavans, Letènèl deja bay 10 kòmandman nan tout Temple de Paix. E 2 mwa a lavans, Letènèl gentan kòmanse distribye pwovizyon dan le Temple de Paix pou resevwa vizitè kap frekante Temple de Paix nan 3 jou de jèn sa yo. Letenel pap jwe avek nou. Mesye Nènè di kòmandman, mare ron sere, fòtifye bra w, fòtifye pye w pou travay nan prèske 3 dènye mwa sa yo ki rete. Li pa menm 3 dènye mwa ankò kounye a, l kòmanse vin pi piti. Ok, nan 3 dènye mwa sa yo ki rete la, mè chè misyonè, chè anbasadè de Yahweh, Fòtifye vo pye, fòtifye vo ren, fòtifye vo bra pou nou travay pou Letènèl. Se li k ap ba nou rekonpans. Nayèl deja prezante l a nou, li montre kòman nou pral rekonpanse nou. Gen yon sè, yon misyonè de Di Kòmandman ki fè yon vizyon, li wè Jezikri parèt abiye de fèlen blan. Epi l gen yon flèv nan men dwat li ki plen de bèl flè ke l pa janm wè nan mond sa a. Epi Jezikri di, Reveye, reveye avan n ap dòmi, misyonè! Misyonè a reveye, li di, Non, nou p ap dòmi, prepare n ap prepare. Epi Jezikri di, Mwen vini pou m rekonpanse nou pou bèl travay nap fè pou mwen an. Ou wè kòman Bondye nou ap travay avè nou, chak tan li ba nou kouraj, li ba nou gaz, li ba nou revelasyon. Tankou ti dam sa yèswa ki fè bèl vizyon sa, li wè tout lè nasyon di mond reyini epi yo pral antre an Ayiti yo di nou pral lakay Bondye, nou pral lakay Bondye an Ayiti. Tout lè nasyon etranjè. Reyini yo di yo pral lakay Bondye. E vizyon sa yo pou nou pataje avèk mwen? Paske se vizyon sa yo ki reflete mesaj n ap preche a, ki fè tout moun konnen ke mesaj n ap preche a se laverite, e Bondye voye vizyon pou konfime mesaj n ap preche a. E Bondye pa janm ezite tou pou l ankouraje nou Pou l fè nou konnen mesaj n ap preche a se laverite, se pawòl li. Letènèl te ban yon vizyon, li di, Travay MDC ap fè a, se pa travay pa yo non, se travay pa m li ye. Konsa Letènèl revele avèk yon misyonè, Se travay pa m li ye. Pa avèk yon misyonè, avèk yon etranjè Ozetazini. Letènèl bay vizyon sa a, li di, Travay misyonè de Di Kòmandman ap fè a, se pa afè pa yo, Men se afè pam! E tanzantan Letènèl fè yon anj desann vin ba nou pwen, vin ba nou grad. Anj gen dwa desann epi yo wè anj la gen kaye l ap bay chak moun kaye de nòt yo epi ou wè etwal etwal etwal anndan kaye nou. Paske Letènèl jije ke n'ap fè yon bon travay, n'ap preche yon bon levanjil pou li. Se etwal Letènèl l'ap lage nan kaye nou. So Letènèl ba nou pwen, ok, li ba nou pwen. Yo wè anj desann ap ba nou 10 sou 10. Lè nou fin pale, si n'al pale nan blokis, anj desann ba nou grad, ba nou pwen. Paske si Letènèl voye nou nan blokis, li ba nou, li di nou kisa pou nou fè. Dènye fwa Letènèl ap voye m nan blokis, li di ale. Nan blokis Preche atravè misyonè yo wi mwen resevwa tout mesaj mwen renmn. Yo te al di lè w al rive nan blokis men sa pou w di. Se pou w fè pèp la konnen idantite yo e prepare yo pou katastwòf. De nos jours Letènèl pa twò vle pou m ap antre nan nouvèl Ayiti, nouvèl Ayiti. Nou dwa se de nouvèl Ayiti. So si w pa konnen ke y ap gen nouvèl Ayiti sa ou anreta. But Letènèl vle pou nou plis konsantre sou les paroles des prophètes pou nou fè ou konnen kiyès ou ye, idantite ou e prepare ou pou katastwòf. Se la Letènèl vle pou nou mete fokous nou, pou nou konsantre. Sètadi pou nou mete anfaz sou katastwòf avèk idantite ou. Se la Letènèl vle pou nou pou nou fè travay la. So, nou pap twòp pale avè w de nouvèl Ayiti paske nou kwè nou ba w tout ajanda deja ke nou pat menm te sipoze ba w paske ajanda kòman Bondye pral fè nouvèl Ayiti a m pa kwè li te vle pou nou te twòp konsantre sou sa. So, anpil bagay nan depo, anpil bagay nan ajanda se pa revelasyon. Se bagay ki deja nan ajanda, bagay ki reyinyon fèt, tout bagay konkli, tout bagay ekri nan kaye, tout konklizyon fèt, tout reyinyon fèt, tout sa k sipoze fèt, tout ekri deja. Nou pa pral elabore ba ou paske yo di nou pa fè sa ankò, pa pale de sa k pral nan Nouvèl Ayiti, pa pale de plan pou nou antre ann Ayiti, pa pataje bagay sa yo. Fò nou gen kèk sekrè tou, fò nou rezève enpe mesaj, nou pa ka lage tout bagay nan lari, nou wè fo pwofèt te parèt, e li fè pwòp inogirasyon n, pwòp entwonizasyon n, so kite fo pwofèt aji, Letènèl p ap fè grimas konsa avèk pitit li, Letènèl vrè kreyatè a, vrè Yawe a, Pap fè tenten konsa a pitit li. Eske kòman yon moun ka fè pran yon pouvwa nan yon peyi pa gen yon grenn vizitè ki prezan epi li pa rete nan betiz moun nan pa rete nan betiz lap pase tèt li pa gen yon grenn vizitè ki prezan pa gen yon grenn chèf ki prezan epi 3 grenn moun ki pral dirije tout peyi a pou kont yo, yo pa menm gen yon, yo pa gen yon senatè, yo pa gen yon depite, yo pa gen yon minis, yo pa gen yon direktè, ni yo pa gen yon peyi vwazen ki vin vizite yo, zewo. Epi pou moun nan pa gen yon edikasyon oubyen yon, you know, yon ti konesans. Ke se grimas lap fè. Fo pwofèt sa yo epi epi yo gen de milye de moun ozetazini kap swiv yo an ewòp brezil chili yo gen yon latriye moun an frans kote moun al pran edikasyon yo gen yon latriye moun kap swiv yo paske lè w ouvri paj yo ap gade moun sa moun yo ap ekri pa gen yon moun ki opoze. Pa gen yon moun ki fon ti limyè parèt ki wè se grimas kap fèt. Tout moun tèt ba, tout moun avegle men lènmi an konn kòman poul avegle pitit Bondye. Tout pèp la avegle ap mache tèt ba dèyè fo pwofèt. Mwen m gen moun kem panse kite nan legliz setyèm jou a m panse te gen limyè lèm panse m pral kontakte yo yo dim non non non non e lòt bò a nap swiv e nan avèk lòt bò a non ye e nan lòt bò a non kwè. Ou pa ta moun ou pa ta panse. Anyway, ann priye pou pèp Bondye a, pou je yo ka ouvri, pou yo ka wè vrè chemen an, pou yo swiv vrè wout la, paske nou batize plis ke mil moun deja k ap swiv movèz vwa. Sa vle di ke gen chans pou anpil moun detourne paske Bondye di sa yo moun sa yo ki antere anba pwisans malen an li di yap rezève pou katastwòf menm jan avèk lame ejipsyèn nan avèk lame de farawon an e yo pral nan anba lamè anba sounami avèk tout akolit yo. Tout moun kap swiv yo wi. E sak rele akolit la wi. Al ak tout akolit yo. Yo prale anba tsunami. Letènèl te bay revelasyon sa a yon madan pastè. Ki tal fè evanjelizasyon anndan tanp pa yo a. Anndan tabènak yo a. Se vizyon sa letènèl bali. Yo rezève pou tsunami.

Ete el prè pou l fè yon travèse nan la nouvèl Ayiti? Èske w prè? Èske w prè? Ann kontinye li lapawòl de Dye pou fòtifye nou. 22, vèsè 22, Revene anfen rebèl, je padònre vo enfidelite, Letènèl di l ap padone tout peche w yo, tout enfidelite w yo. Nou vwasi, nou alon a twa, se kòmsi se yon pwezi, yon.

Idolatri, y ap pede fè nou fè yon seri de zak malonèt devan Letènèl. Ok, les brebis, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles, nous avons notre honte pour Cush. Nan dezobeyisans nou, se lawont sèlman wi nou akimile. Gad Ayiti, gad Ayiti! Quelle honte! Nou ka mande yon pi gwo wont pase sa? Epi lènmi an ale li di men viza, tout moun ap kraze pòt imigrasyon pou yo gen paspò pou yal pran viza. Nap devide Ayiti, lènmi an chwazi poul devide Ayiti. Lènmi an chwazi poul devide Ayiti. Se vrèman ekeran e alarman. Lènmi an chwazi poul devide Ayiti. Nap swiv, nap swiv paske nou konnen delivrans Ayiti a pa lwen. Nap swiv. Sèlman lè nou rive tankou menm jan pèp la ki rive Turki epi m te gen yon ti kouzin mwen ki ta pral Turki li rele m pou l al Turki m di l non kounye a menm pèp la rive Turki yo pa menm jwenn travay y ap rele gouvènman ayisyen an pou voye avyon al chache yo paske yo pa gen kòb tikè pou yo retounen. Yo pa ka lwe kay, yo pa ka travay, yo pa gen manje pou yo manje, y ap rele gouvènman ayisyen an pou al chaje yo. So, yo di nou Ayiti pral delivre, pou nou pran pye montay pou nou, nou menm se viza n ap mande pou nou vin bò isi a. Men lè bò isi a nan trouble, pa mande viza pou nou retounen, pa mande, pa viza non, pa mande tikè pou nou retounen. Pase, e pa viza, m pa kwè se. Trap se yon viza chèch yap ba nou an wi se yon viza chèch yap ba nou pou nou vin chita bò isi manje manje jan ayisyen yo konn di a manje poul mouri avèk diri a pwa ebyen wap vin manje diri a pwa avèk tchikenn epi chita lakay amwè ke gen yon manb de famiy ki aplike pou yon pèmi de travay pou ou ki koute prè de 500 a 600 dola so si gouvènman an. Garanti w yon pèmi de travay, petèt ou ka kite kay la epi ki travay ou pral fè? Lave asyèt nan restoran, travay di nan restoran, ou pa pale anglè. Ou pa ko pale anglè, prèske sa k pi mal nan restoran y ap ba w fè. Oubyen si w fòse aprann, pa nèse zèd non, home èf aid, asistan dan lè mezon, enbyen. Yap baw on kay plen timoun pou al gade pou al fè baby sita ok se travay sa yo ki genyen paske ou pap ka itilize konesans ou gen an ayiti a non konesans inivèsitè ou te genyen an wap metel nan depo wi wap fèmenl nan on klozèt wi se pou konn sa tou fò yo diw anvan ou vini kouri monte avyon vini fò yo diw sa kap tann ou ok wap fèmen bout lisans ou a wap fèmen diplòm ou an nan on klozèt. Epi pou al fè travay ke pyès Ameriken pa vle fè. Tout travay Ameriken pa vle fè, foubi chodyè, lave fou, netwaye kay, pran swen timoun, travay di nan restoran, tout sa Ameriken pa vle fè, y ap tann ou pou vin fè l. Al keyi tomat, al keyi fri, pake fri, tout sa Ameriken pa vle fè, l ap rete pou ou. Se poutèt sa yo voye chèche w. Paske pa gen moun pou travay bò isi. Apre covid fin pase nan peyi a, pat gen yon rarte danplwaye. So yo bezwen anplwaye legal, yo voye chèche anplwaye legal. Yo pa vle anplwaye ki sou tèren an deja. Bann pil moun yo ki te pase nan fontyè nan fontyè Del Rio Bridge. Yo pa vle yo. Yo pa vle yo. Se pa yo yap ede pou yo mete lòd nan papye yo. Paske yo pa vle moun ilegal. Yo pap ankouraje moun ilegal. Kounye a yo voye chèche yon lòt ekip. An menm tan tou, lènmi an gen plan pou l devide tèren Ayiti a. Paske yo menm, n ap antre bò isi, yo menm y ap antre lòtbò. N ap antre Ozetazini, yo menm yo pral Ayiti. Nap kraze tout lòt peyi meksik brezil chili sendomeng nap kraze pou nou antre nan tout lòt peyi men èske ou konnen yo menm tou gen plis ke 300 mil oubyen 300 milyon m pa konnen gen yon chif prèske 300 mil konbyen ameriken ki gentan kraze rak krache manyòk kite peyi bò isi paske yo paka viv. Y ap chache tout lòt peyi dan lemond pou y ale. Trè byento, lè Ayiti fin restore, se Ayiti yo pral tounen. Tout moun pral mande viza Ayiti. Tout moun pral mande sitwayènte Ayiti. Menm pitit mwen yo gen tan ap di m pou m degaje m pou m fè yo gen sitwayènte Ayiti. So, imajine, yo menm y ap achte dè santèn de karo de tè ann Ayiti, epi. Yap baw viza ou menm pou vin ranplase yo bò isit la. E la verite map diw. Malgre yo di piga m pale de sa men e la verite map baw. Ok. Letènèl di revene anfan rebèl revene anfan rebèl.

Ti bout kwa, gwo bout kwa, m pa konnen tout kwa w yo. Paske ou konnen tout se enfidelite, tout se abominasyon, tout se idolatri. Letènèl di, si w detoune w de tout abominasyon w yo, ou p ap eran ankò, ou p ap pwomennen nan tout peyi dan lemond ankò. E sa l di wi. Si tu jures, Letènèl e vivan.

Tout le nasyon seron beni an Abraham. Se pwomès sa Letenèl fè. So, pwomès sa se pou Abraham e se desandan. Donk, pwomès sa dwe akonpli atravè nou. Tout le nasyon seron beni atravè Ayiti. Eske nou konnen tan sa pral akonpli trè byento, anvan ane a fini? Anvan ane a fini, pwomès sa pral akonpli. Tout le nasyon seron beni atravè Ayiti. Ann fon ti, ann fon ti revizyon ansanm. Eske tout de nasyon pa deja beni a travè Ayiti? Dan le pase, konbyen peyi nou ede libere? Konbyen peyi nou bay libète? Konbyen peyi n al batay pou yo? Amerika m tande nou al, nou vin la, nou vin batay, nou te voye 800 sòlda. 800 sòlda! Pandan nou esklav, nou vin sou tèren bò isi a, nou vin batay pou Amerika. 800. Non sèlman nou batay pou yo, nou ba yo abilite pou yo achte Louisiana. Louisiana e pa yon sèl ti grenn state la non li ye. Yon bann pil state, m kwè prè de 35 state. Nou fè achte ki fè America America jodia. Yo pran tout nan men la France paske la France te gen pwoblèm revolution lakay li. Epi nou menm nou menm ankò nou vin ede yo batay pou yo genyen n. Nou vin ede yo batay. Sa vle di nou te nou te pro America lè sa a. Etan esklav. Nou vin ede yo batay. Ok? Anpil peyi nan Amerik Latin nan, nou ede yo batay pou yo gen libète. Yo dwe nou. Grès, nou ede yo batay pou yo gen libète. Ok. Nou pa ka, ka konte plis ke 17 peyi nan lemond wi nou ede batay pou gen libète. Sa vle di ke tout lè nasyon se yon beni an 3. Ayiti. Enben, se kounye a yo pral beni. Nou te ba yo libète dan le pase, kounye a nou pral ba yo. Nou pral bay yo richès. Nou pral patajey les heritaj dezole. Nou li sa avè w deja wi nan Ezayi. Nou pral pataje les heritaj dezole. Sa vle di, min nou yo, petwòl nou yo. Nou pral fè peyi yo genyen gaz lakay yo. Ha, nou panse se nou ki pa gen gaz? Enben, e pa nou ki pa gen gaz, se yo ki pa gen gaz. Nou pral fè yo gen gaz. Nou pral pataje lwil nou an avèk yo. Nou pral pataje tout pwodui bwit ke nou gen lakay nou yo, nou pral pataje yo avèk yo, paske nou pral eksplwate min nou yo. Ok? Eske n konprann ki Bondye n ap sèvi a? Se Bondye Izrayèl la wi. Se li menm k ap rele nou wi. Paske se nou ki Izrayèl la wi. Letenel di, On sel bagay ou bezwen fè wi, retounen vè Letenel, epi ou pap eran ankò, ou pap monte avyon pa pil pa pakèt, ap kraze rak kite peyi a, pou vin bò isit, vin foubi chodyè, ou pap fè sa ankò. Mwen menm m te foubi kont chodyè m wi, m lave kont asyèt mwen. Lè m vin isi m al lekòl, m rete kay paran, fò w jwenn ti token pou. Pou peye pou al lekòl la, pou al nan inivèsite a, ou al nan inivèsite a lajounen, nan nwit ou al travay. Ok? Gen de fwa tou nan jou ferye, nan jou òf ki pa gen klas, ou al travay. Lè ou rive nan travay la, gen travay ou ale kòm yon nursing assistant, mèt kay la wè ou chita ou pap fè anyen, ou panse se yon grenn malad ou vin pran swen, epi l di w pou netwaye kay la ba li. Li di w pou clean chodyè yo ba li. Pou netwaye kwizin li ba li, pou netwaye twalèt li ba li, an ou pap fè l? M konnen si w pa fè l, l ap rele Ajensi a, l ap di piga yo janm voye w vin lakay li ankò. So yo abize nou kont yo. Enben Bondye di lè a rive pou nou pa janm eran ankò, pou nou abandone kay nou. Nou pap janm abandone kay nou ankò. Bondye pwomèt wi. Mezanmi nan Jeremi chapitre 3, chapitre 4 n ap li la a wi. Li ekri, li di, Si tu jure L'Etènèl vivan, avèk verite e avèk dwati, e avèk jistis, ou deklare ke Bondye w la se yon Bondye vivan l ye, ou di sa avèk tout kè w, avèk jistis, avèk dwati, ou pa fè fek, se pa mansonj w ap fè, se pa jwe w ap jwe a de mò de lage, Letènèl di w pap janm eran ankò, ou pap janm ap al pwomennen kay vwazen ankò. Pou ale sendomeng pou yap rale manchet pou yap koupe kou ankò sa pap fèt ankò yap fè pou yap bagay sendomeng la menm son lòt kriz li ye sendomeng te tiye prè de 50 mil ayisyen deja m pa konn kòman nou fè retounen lakay li ankò se tèlman bondye abandone nou paske nou tounen fat nou tounen do bay letènèl letènèl tounen do ba nou tou epi nou ateri kay lènmi an pou lènmi an maltrete nou. Enben, Letènèl di, Si nou retounen a Li, nou pa pral kay vwazinay ankò non. Èske nou vle retounen jwenn Letènèl? Se sèl fason nou ka sispann drive kay vwazinaj wi. Pou y ap maltrete nou, ap fè masak sou nou wi. Si w wè jan Sendomeng ap planifye masak pou l fè sou pèp ayisyen an, e l kòmanse fè masak li. Epi nou la n ap gade, pa gen moun ki di anyen, pa gen yon lidè. Pa gen yon bon bèje ki pou di yon mo. Pèp ayisyen an livre o piyaj kay tout vwazen. Kay tout vwazen. M pa ka konprann kèlke mwa de sla, tout moun t ap kriye nan televizyon, nan cnn, tout moun t ap kriye paske te gen yon, te gen mesye Texas yo ki pran fil fwèt kach yo k ap lanse. On mesye ki sot achte manje pou li pot bay pitit li atravè rivyè la. Li sot achte manje pou li bay fanmi li. Pandan l ap antre, l ap travèse dlo a. E pou wè sòlda ameriken an menm, m pa konn si yon sheriff li ye, li pran fwèt kach li, l ap lanse ti gason an nan kou, l ap voye fwèt kach sou li, l ap bat li. Jodi a nap monte avyon pa pil pa pakèt nap vin jwenn yo. Ayisyen bliye twò vit. Lotrejou nou kanpe devan devan anbasad amerikèn nap defye l, nap di l plas li pa la pou l ba nou peyi a blanch. Jodi a sak pase? Sak pase? Ou wè lè nou detoune de letènèl nan ki nivo nou ka rive? Jodi a n ap bobo yo. N ap bobo yo. Paske nou detoune de Letènèl. So nou eran. Nou eran. Pami tout lè nasyon nou eran. Bondye di si nou retoune vè li, n ap sispann dètre on fijitif, on eran pami lè nasyon.

Òm de Jida e abitan de Jerizalèm, lè de wayòm, lè de wayòm, de pè ke ma kolè n'eklat kòm un fè, e ne san flam san k'on puis la letendre. Bondye di, si w pa retounen vè mwen, si w pa abandone idolatri w yo, si w pa dechire kè w pou sikonsi kè w pou mwen, Letènèl ap pale, li di, Ou menm, pèp Jida, ou menm, pèp Jerizalèm nan, kolè m pral eklate sou ou tankou yon dife, e pa gen anyen k ap ka etèn li. Nou pa konn sa sa vle di lè Letènèl di, Kolè m ap eklate sou ou tankou yon dife? Tranblemandetè, brigan, bandi, azam, tout se kolè Letènèl wi. Tout se kolè Letènèl, dife. Dife Okap, dife nan Pòtoprens, tout se kolè Letènèl. Tranbleman de tè, nou pa konn konbyen tranbleman de tè ki pase sou Ayiti deja, tout se kolè Letènèl. Men Letènèl di pral lage yon tranbleman de tè nivo blan. Nivo blan! Pa gen moun k ap ka etèn kolè Letènèl, li pral eklate tankou yon dife e pa gen anyen k ap ka etèn li. Se literel kap pale, pa mwen menm non. Esak fè li di pou nou prepare w pou katastwòf. Literel si tèlman pa vle detwi w pèp ayisyen pa vle disparèt ou malgre tout enkredilite w yo pa vle disparèt ou kisa l fè li sisite 50 mil anbasadè, misyonè, santinèl pou vin sèvi w pou preche w. Noye te preche pandan. San ven tan anvan anvan Bondye te fè delij la. Ebyen nou menm nou gen twazan depi n ap preche. Men lèse m di w Letènèl ap prepare w pou de pou sa k ap pral fèt la depi trèzan depi trèzan wi Letènèl ap prepare w. Ki kote w ye? Ki kote w ye jodi a? Èske ou prè pou travèse dan la nouvèl Ayiti? Dan le nouvo wayom dAyiti? Èske w prè pou travèse? Èske w fè pwovizyon pou travèse? San lè di kòmandman, san lobsèvasyon de lalwa de Letènèl, ou pa pral pyès kote. Se moun ki gade lalwa de Letènèl k ap travèse. So pèp ayisyen, pèp ayisyen, nou envite w.

Le Dieu de la parole, le Dieu de la Bible. Bondye ki gentan revele tout sa l te bezwen revele, tout ekri pami lè pwofèt. Tout ekri nan la Bible. Pa gen anyen n ap vin di w la ki nouvo. Pa gen yon revelasyon n ap vin di w la ki pa nan Bib la deja. Tout nan Bib la. Menm lèske Letènèl ap ba nou revelasyon se poul voye nou bak nan bib la al ba nou revelasyon. Letènèl di li wè ti dam nan fon revelasyon yèswa li wè tout etranje ap mande pou yal Ayiti yo di nou pral kay Bondye. Li ekri nan Zakari 8 vèsè 23 10 etranje ap kenbe janm yon Izrayelit yap kenbe pantalon ke pantalon yon Izrayelit yap di mennen m lakay ou paske m aprann se lakay ou Bondye abite. Li ekri deja nan Bib la. Nou pa pral vin di w anyen ki di nouvo ki pa ekri nan Bib la. Tout moun ki vin di w yon bagay ki pa ekri nan Bib la, fo pwofèt. Fo pwofèt! Nou pap di w anyen ki pa ekri nan Bib la. Se nou pèp Izrayèl la, li ekri nan Bib la. Nou pwouve w li. Nou pwouve w li nan de gran tèks nan Bib la. Nou pwouve w li nan Detewonomi, Detewonom, chapitre 28, nou montre w kòman Bondye di, Pèp sa a, ke se ou menm ki Izrayèl la, Bondye t ap pale avè w atravè lèzekri de Moyiz, se avè w li t ap pale, Ayisyen, paske l di w ke peyi èg la va mete pye sou kou l, li pap janm retire l. Sou ki peyi èg la mete pye sou kou l, li pa janm retire l? Depi an 1806, lè Desalin fin mouri, peyi sa a mete pye sou kou nou, li pa janm retire l pou jis jodi a. Kote l pa ka pran nou dirèkteman, lage nou nan fou, rele nou kako! Anvayi lakay nou, bote tou sa nou posede. Kote li pa ka pran nou dirèkteman, li pran nou pa trik. Li antre lakay nou, li di se li menm ki CEO, se li k ap vin rekonstwi lakay nou pou nou, resevwa dè bilyon pou la rekonstriksyon Dayiti apre 2010. Kot konstriksyon Ayiti apre 2010 la? On moun ka montre m li? Pandansetan, yo detwi tout plantasyon w nan Latibonit. Tout diri yo a e mwen mwen li ke lidè a di ok lidè a ki di se li menm ki CEO ki pral rekonstwi Ayiti a li di diri Ayiti a two chè pèp la pa ka achte l epi l pote diri pa l soti nan state pa l anvayi mache Ayiti a eske m manti tout ekri nan YouTube tout ekri nan Google ou ka al chache yo pou tèt pa w. Ou wè m pap baw manti. Sa vle di ke peyi èg la pa janm genyen enterè w a kè. Men enterè pa l. Pa gen anyen èg la ap ofri w, se pa enterè pa l li wè an premye. Si l te wè enterè pa w. Èske w konn kòman li t ap ede w? Li t ap di, ok, ou pa gen teknoloji pou eksplwate min ou yo, ou plen min se vre, olye ke l te sere l anndan anbasad li yo, li sere tout dokiman yo anndan anbasad li epi l ap show off avèk yo, olye ke l fè sa, li t ap di, mwen w pa gen, mwen w pa gen lasyans oubyen w pa gen mwayen nesesè pou eksplwate min ou yo, ban m ede w. Banm voye kèk mineur ba ou pou e minor ba ou pou ede w eksplwate. Banm banm sekouri w. Banm banm on 30 elèv. Li ta rele prezidan w nan oubyen li ta rele premye minis la li ta di voye yon 30 moun vin vin aprann kòman yo eksplwate min bò isit. Paske bò isi yo eksplwate min. Voye yon 30 moun vin aprann kòman yo rafine petwòl nan Texas. Paske. Se ak Texas yo rafine petwòl bò isit la. So, li ta di, voye yon 30 elèv vin aprann kòman yo rafine petwòl, afin ke w kab ouvri plis travay bay pèp ou a. Vin aprann kòman yo netwaye lari a, kòman ou kapab fè avèk fatra a. Fatra ou ka itilize l, ou ka fè, ou ka fè blòk avè l, ou ka fè tal avèk fatra a. Ou ka fè lòt bagay avèk fatra a. Poukisa l pa itilize teknoloji k lakay li a li bon li menm si w tap ou tap achte anplwaye l tap ou tap ou tap ou tap kontan gouvènman ayisyen an pa pè depanse kòb pou l ta achte anplwaye pou vin sèvi l menm jan w ka voye achte tout sa w bezwen ou te ka achte anplwaye tou ok poukisa yo pa ba w chans sa a pito olye ke yo di w an vide peyi w la pran tout jenès wa ki edike voye yo vin bò isi vin travay nan vin travay nan travay ke pèp pa m nan pa vle fè. Ok, se pou konn sa. Ok, so, Detewonom 28 montre ke se ou menm ki te pèp ki te devan sou la konduit de Moyiz, se ou menm avè ou Bondye t ap pale. Detewonom 28 vèsè 49 a 53, se a ou Bondye t ap pale. Se ou menm. Èg la mete pye sou kou ou. Èg o vizaj fawouch! Pa janm bliye sa a. Èg o vizaj fawouch! Li mete pye sou kou ou, li pa janm retire. De dènye vèsè nan Detewonòm 28 yo, li klarifye ke w ap retounen an esklav, w ap refè chemen sa ke m te di w p ap janm fè ankò. Bondye, lè l te delivre Izrayèl, Li te di Izrayèl pap retounen an esklav ankò. Men di si w dezobeyi kòmandman m yo, w ap refè chemen de lesklavaj, w ap retounen an Ejip. Men sètfwasi, Ejip la pa siyifi Lejip terès. Lejip siyifi le lye de lesklavaj. So ou retounen an esklavaj, se sa Ejip siyifi. Li di w ap retounen an Ejip e sèt fwasi pa bato. Le negriye e nou retounen an esklav vrèman atravè le negriye. Deteronòm 28, vèsè 67 e 68. E si w bezwen konn plis de ou menm, kiyès ou ye, al li 2 Wa chapitre 17. wap konn kiyès ou ye. Se ou menm menm, pèp Izrayèl la, ki travèse dan Lafrik de Lwès sou la konduit di wa Dasiri, epi ou retounen, ou retounen. Jwif, Jwif sa yo ki lòt bò a, se son dè Ewopeyen ki ranplase ou, e se ou k'al anseye yo kòman pou yo adore vrè Kreyatè a, epi ou menm ou pran Mari a, ou pran Vodou a pou tèt pa ou. Ou ka li l pou tèt pa ou. Pèp Ayisyen, retournez vers l'Etènèl, Letènèl p'ap jwe avè ou, li di l'ap fè kòlè l' eklate sou ou tankou yon dife, e pa gen anyen k'ap ka etèn li. Pou le moman, se le Dye de mizèrikòd k'ap pale avè ou. Se le Dye de gras k'ap pale avè ou. Le Dieu d'amour kap pale avèw pa kite le Dieu de justice la pale avèw lè le Dieu de justice la desann se jijman ann asepte ke Dieu de grâce la Dieu de miséricorde la Dieu d'amour nan Dieu de bonté a ann asepte se li kap pale avè nou kounyea ann reponn a lapèl ann reponn a lapèl du créateur. Pandan de bra l ouvri l ap fè apèl, l ap rele nou. Letènèl di, Al sonnen twonpèt pou rasanble pèp mwen an ban mwen. E lè senkant mil misyonè ap sonnen latwonpèt, y ap sonnen twonpèt la pou rasanble ou, tande, tande e repondr, tande, pa fè tèt ou di, tande e repondr a lapèl. Se ma priyè pou vou.